Fèmen pòt la cheri, close the door, close the door. Chien sal, men challenge an fèl. M te di w map pran w, m tap veye w, map veye w a balèn. Men challenge an fèl, met grenn nan mouda w. Met grenn nan mouda w, chien sal, m te di w map pran w. Men challenge an fèl. Li tout moun ap moute sou live yap diw yap diw moutre paspò wap tou wap ouvè kòw ameriken sam shit whatever pouvel moutrel chen sal chen sal depi ou bezwen ti kat la map bawoul tou wi ou bezwen kanadyen an map bawoul wi chen sal ou bezwen ayisyen an map bawoul chen sal met grenn nan moudaw epa epa ayisyen wap jwe ou wè ki koulè pom ye ayisyen m ye ou menm ou tou nwè se pa filtè ou mete la ou pa anyen Wap ouvè kò w fè kòz sou anfò ou pa anyen m tap veye w bon ou wè Stanley m pral rele Stanley depi Stanley kite w nan ti tan map ripòte paj Stanley map moute Stanley m gen grenn nan mouda m depi yo kite w nan nenpòt team nan map ripòte l m fè w pa m fè yo elimine w sou rezo a respekte ayisyen ayisyen k bò kay pou ou pou rete ayisyen k bò manje ayisyen k bò chèz pou chita m wap bwè ji sitwon ou te konn bwè ji sitwon epa dlo pi ou te konn bwè lè w konn dòmi nan machin nan chyen sal. Danw pou fèmen. Nde diw sa. Met grenn nan mouda w. E jwen m pranw lan la si m pranw apre w t men map kase tout dan nan dyol ou. Ou respekte ayisyen mwen diw sa. Pa vin di oh trèt trèt li ap trèt ou ap trèt ou pa gen moun ki depi moun nan pa di lap tire w depi moun nan pa di w lap fè w e gou e gason e met grenn nan mouda w m kase dyol ou. Kako ap pale la. Konsa pou rete w pa ka di anyen. Ti patnè a ta lè a moute la w ap ouvè kò w sou li, w ap ouvè kò w met grenn nan mouda w pale avè m. E mwen k bon pitit Desalin nan met grenn nan mouda w. E mwen k pitit Desalin met grenn nan mouda w chen sal. M te pare pou ou. M te pare pou ou chen sal. N ap wè w bèbè. Wè m ap fè live ou a moute. M ap fè live ou a moute. Ap wè w bèbè. Chien sal. E pou chak grenn ayisyen k la unfollow chien sal sa a pa follow l pa voye kado ba li pa fè l viv nan pwen si l pap moute sou rezo a lap mande nou eskiz tout otan w pa moute sou rezo a ou pa di moun yo sorry sa wap fè a se pou w viv se pou w tiye vè nan vant ou e pou di yo sa chien sal m tap pare pou w kenn cheri m pran misye pou w kenn kenn m pran misye pou ou. M pran misye pou. Kote lot ti volè t konn avè w la? Sak sak sak sanble avè Teriel Telus la? Moute l nan m flite koko l pou ou tou. Moute l la m flite koko l. Sa t tankou Teriel Telus la yon ti kepi nan tèt li tankou volè a. Moute l la m flite koko l pou ou. Chyen sal. Met grenn nan mouda w pale avè m. Pale avè m. Ou toujou ap di ou bay adrès. Si w vle m ap ba w li. M ap ba w li. Menm nan papòt la w pa m ka rive ale wè ou ta rive nan baryè a. E a moun ki ret nan geto m ret downtown. Chen sal. Met grenn nan mouda w. An bon bèbè. Wè fil cho konsa lele fil cho kot fil cho a. Vini la m fèl tou frèt pou. Aldel. Mande ayisyen padon. Mande ayisyen padon. Lè sa yap yap fè w viv, yap voye ti kado pou w, ti santim pou fè w viv. Depi w mande ayisyen padon la kounye an m voye yon mol yon pou w. Yo!
What's up gang? What's good man? Good good good Misye bat kòl twòp man! Hey, why why you doing all this though? Because misye misye misye misye yon seri de moun man ki nan yon peyi baz, moun yo ap chache lavi man, moun yo ap retire kò yo anba bandi, moun yo vin la pou yo chache lavi, misye ap di pou yo depòte moun yo voye moun yo lakay yo man. Li pa vle wè moun Biden. Bon yo bon m di w, yon nèg ka moute sou entènèt nan di sa l vle though. Jiskaprezan m pa gen pwoblèm avè w non mon ami. Jiska prezan sa w di a ou ok. E pou misye di se e sa lap fè poul viv poul tiye vè nan vant li lap fèl pou fanny misye pranl trò seryez man. Banm diw men kijan banm diw gen sou menm prezidan yo bay an sou menm prezidan yo bay blag yo fawouche prezidan menm wa epa epa on epa nou menm epa nou menm ayisyen ki nèg an paka bay blag nèg an paka bay blag Zanmim
Donald Trump ap regle afè peyil Donald Trump ap regle afè pal
Ou ti ayisyen pou nou Ki pwoblèm pou gen a moun Biden M pa gen pwoblèm pou yo depòte moun kap fè vye tenten whatever ou nan bat fanm ou nan drug ou nan whatever sa li a non nèg la ap fè peyil nòmalman li fòl fòl fòl fòl clean peyil but ki pwoblèm misye gen a moun Biden yo li menm. Banm poze yon kesyon anmweyy Banm poze yon kesyon Eske si yo pran desizyon pou yo depòte tout ayisyen, eske sa se yon pwoblèm lap ye? Yo pa ka depòte tout ayisyen non my brother. Yo kapab si yo vle. Yo menm yo pa ka depòte m non si m pa fon.